Chak katrè, depi w tande koze koup di mond la rive se gwo koze nèt. Granmoun kou timoun, fi kou gason, tout moun ap chofe pou y al sipòte ekip yo, men yo sitou bezwen konnen tou kiyès k ap nouvo chanpyon mond la. Men, èske nou te janm mande tèt nou ki kote ide koup di mond sa a sòti e kijan yo te fè pou yo te kapab òganize premye edisyon an? Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Evadi e se yon plezi pou mwen pote pou nou premye sòti Project Pro, yon emisyon ki la pou ede nou abòde e sitou ede nou konprann plizyè aspè ki gen pou wè a jesyon pwojè atravè swa de egzanp konkrè ki kapab de evenman ke nou renmen swiv oubyen de pwodui ke nou renmen itilize. E pou premye seri sa, nou deside pale de koup di mond. E jodi an, atravè epizòd sa, nou pral wè ansanm tout sa ki gen pou wè avèk konsepsyon, ide ou ankò pwojè koup du mond lan. Eske nou pare? Jan nou tout sètènman konnen l, Koup di Mond se yon chanpyona entènasyonal de foutbòl ke fifa, ki se Federasyon Entènasyonal Foutbòl Asosyasyon, òganize chak katran. Depi kilè ke fifa te kreye an 1904, li te toujou gen ide pou òganize yon evenman kote ke tout ekip nasyonal foutbòl ta pral reyini ou ankò ta pral rankontre. E nan lide pou òganize ou ankò konkretize ide sa, Yo te deside ke premye edisyon koup du mond nan ta pral fèt an 1906 nan peyi la Swis. E se konsa yo te voye envitasyon bay 16 peyi e yo te ba yo dat limit 31 out 1905 pou yo te kapab bay desizyon yo an se ki a wè avèk patisipasyon yo nan koup du mond sa. Malerezman, dat limit lan rive e okenn peyi pat aksepte patisipe nan aktivite sa. Kidonk. Dirijan alepòk yo pat gen le chwa ke pran ti pwojè yo, pliye li, foure l nan tiwa. E se konsa ke premye tantativ pou òganize koup du mond lan ta pral tonbe nan dlo. An 1919, 1 an apre ke premyè gè mondyal la te pran fen, koze reyalize koup du mond lan ta pral retounen nan diskisyon. E sèt fwa si se te avèk yon Yon potorik gason ki rele Jules Rimet ke diskisyon sa ta pral tounen. Jules te rete konvenki ke spò se te mwayen ideyal pou reyini tout peyi sa yo ki te afekte sevèman pa lagè sa a ki te fè anpil ravaj nan lemonn. E se sa ki fè ke avèk anpil motivasyon li pral frape pòt plizyè federasyon nasyonal pou l te kapab eseye konvenk yo adere a ide sa. E erezman ke federasyon Angletè lan ta pral monte abò e sa ta pral ba li sipò pou l kapab ale alankont de lòt federasyon yo. E finalman, an 1926, yo te deside monte yon komisyon ki te genyen pou li analize èske ide koup di mond lan fè sans e si li fè sans èske l ap yon reyisit. E dezan pli ta, le 28 me 1928, Tout federasyon ki te fè pati fifa a alepòk ki te o nonm de 25 ta pral reyini e finalman yo ta pral vote pou ke koup du mond lan reyalize. Donk kidonk dat sa a se ofisyèlman dat kreyasyon koze koup du mond lan. Men kiyès ki Jules Rimet, kokennchenn gason sa ki te rive fè sa ke premye dirijan fifa yo pat kapab fè ki se rive fè ke federasyon ki fè pati de fifa yo vote pou koup du mond lan. Eben, Jules Rimet li se yon fransè, li te toujou renmen jwe foutbòl. Depi lè li tou piti, l ap jwe foutbòl nan lari e pandan l ap grandi, li kontinye ap jwe foutbòl, li entegre yon klèb ki rele Etensèl. Aprè sa, li menm avèk frè l, avèk lòt zanmi yo pral mete ansanm pou yo kreye yon klèb ki rele Club Omnisports du Red Star. E klèb sa patikilarite l se ke li te ouvè a tout jèn ki pat gen mwayen. E klèb sa pral kontinye avanse jiskaske yo rive patisipe nan chanpyona Paris. A pati de 1919, Jules Rimet pral okipe de pozisyon de lidèchip nan sa ki gen pou wè avèk sektè foutbòl la. Li pral vini dan ze premye tan prezidan federasyon foutbòl de Frans, answit li pral vini de 1921 a 1954, prezidan fifa e se pandan ke li prezidan fifa ke li pral fè tout sa l konnen pou ke li fè ke koup du mond lan rive yon reyalite Jules Rimet son moun ki te renmen foutbòl pou plizyè rezon li te renmen foutbòl paske li panse ke se te yon espas ideyal pou ke tout kouch sosyal rankontre. E li te genyen yon ide bokou pli laj de koup di mond la, paske nan tèt pa l, li te vle vini avèk yon spò ki fèt a yon nivo ki bokou pli elve. Poukisa li di sa? Se paske te gen yon sèten rivalite antre fifa a lepòk e komite entènasyonal de je zolenpik. Paske je zolenpik te konn abitye fèt e te konn genyen yon sòt de chanpyona, foutbòl antre diferan patisipan yo. Toutfwa, patisipan sa yo se te de amatè, se te de moun ki te la k ap jwe pou plezi yo. E Jules li menm li te vle kite stad sa a pou ke moun k ap jwe foutbòl yo vini de pwofesyonèl e ke yo dedye kò e am a metye sa a ki se foutbòl lan. E se konsa ke li pral vle. goumen pou ke tout moun aksepte sa, e sa ki va vin ba l plis anvi, plis fòs, plis motivasyon pou l kapab kontinye avanse, se ke an 1920, Je Zelen pi gran li pa t ap fèt sèlman pou peyi ewopeyen, men plizyè peyi atravè lemonn ta pral patisipe. E byenantèdi, Se depi ou tande plizyè peyi pral patisipe, Amerik lan vini, peyi tankou Uruguay pral vini e moun sa yo pral mete foutbòl la nan lòt dimansyon. Tout moun pral emèveye pa nivo spò, nivo foutbòl jwè sa yo. E se sa k pral vin fè ke Jules pral wè ke efektivman sa l te panse an se te sa, genyen yon gwo potansyalite nan koup di mond e sa ta pral ba l plis motivasyon pou li goumen pou ke koup di mond lan tounen yon reyalite. Kounye a ke nou konnen kiyès ki Jules Rimet ye, ann retounen nan diferan etap ke yo te swiv pou yo te kapab reyalize premye edisyon koup du mond lan. On ti rekapitilasyon, Premyèman, an 1926, te genyen yon komisyon ki te mete sou pye pou yo te kapab etidye fezabilite pwojè sa. Dezyèmman, an 1928, desizyon pran pou ke koup du mond lan fèt. Kounye a, twazyèm etap la, se an 1929 ke li pral pase. Il se trouve ke 1929, un an apre ke desizyon pou ke koup du mond lan fèt, dizuityèm kongrè fifa ta pral òganize nan peyi Barcelone e tout ekip yo ta pral fè chwa de Uruguay kòm peyi ki pral resevwa kokennchenn aktivite sa. Genyen 3 rezon prensipal ki kapab eksplike chwa de Uruguay. Premye an se ke se Uruguay ki se dènye chanpyon dat Jeux Olympiques e patisipasyon yo te vrèman make evenman an paske yo te mete foutbòl lan nan lòt nivo. Dezyèmman, 1930 se yon dat ki vrèman enpòtan nan listwa Urugwe paske se ta pral 100 tan depi ke yo ap selebre endepandans yo e twazyèmman, lòt ekip ou ankò lòt peyi ki te deside poze kandidati yo te deside a la dènyè minit retire kò yo ki fè ke se Urugwe sèlman ki te nan batay. Koup du mond an ta pral reyalize avèk 13 ekip, 9 ki sòti an Amerik e 4 ki sòti an Ewòp. Match yo ta pral fèt nan 3 stad, pami lèkèl Centenario ki se yon stad ki te konstwi patikilyèman pou evènman sa a paske pa bliye mwen te di nou ke 1930 se yon dat enpòtan li t ap make santenè depi ke Urugway endepandan. Inisyalman li te prevwa ke se te 16 peyi Ewopeyen ki t ap patisipe nan koup du mond an, men malerezman gen plizyè peyi ki vin dekline pou plizyè rezon.

Yon lòt rezon ki avanse se ke gen anpil peyi ewopeyen ki te estime ke se te yon afron pou yo pou y ale patisipe nan yon koup di mond kote ke peyi ki te pèdan nan lagè lan ki te fèt resaman an ap patisipe tou. Donk, yo te dekline envitasyon an paske pa bliye ke ide Jules Rimet se te mete ansanm tout moun, ke se te moun ki te genyen koup gè lan, ke se te moun ki te pèdi, pou yo te mete yo tout ansanm. Donk genyen ki pat dakò avèk ide sa a, se sak fè ke genyen ki pat patisipe. E twazyèm rezon son rezon ki purement financier. Paske a lepòk, e foutbòl la pat pwofesyonèl, ki fè ke pat gen tout kantite kòb sa a ki tap sikile. Patisipe nan koup di mond lan a lepòk ki tap fèt an Amerik, sa te mande anpil jou, paske pat gen vòl komèsyal, se te bato pou te pran, teknoloji a pat avanse, ou tap pran plizyè tan sou dlo. Kidonk ou ta pase plis tan andeyò de travay ou, sa ki te reprezante yon kou finansye ke gen de moun ki pat deside absòbe. Donk tout rezon sa yo fè ke se sèlman 4 ekip Ewopeyèn ki pral patisipe e Lafrans te manke pa nan batay. Si se pat Jules Rimet ki te la, ki tap mache al rankontre otorite, al rankontre jwè yo, al rankontre manm sektè prive, manm sosyete sivil pou yo eksplike yo enpòtans ke koup du mond nan reprezante e ke Lafrans paka pa la, si se pat sa, La Frans t ap malerezman reponn au nombre des absents e li pa t ap nan premye koup du mond lan. Malgre ke koup du mond lan pa t reyalize avèk tout ekip ke yo te espere au départ, sa pa t anpeche ke li te vini yon reyisit. Li te yon reyisit paske premyèman piblik la te reponn prezan, te gen prèske 500 mil moun ki te patisipe a rezon de 30 mil moun par match, answit, Pa t genyen okenn pèt. Se ki vle di ke tout kòb ki te rantre pou nan kad òganizasyon koup dimond sa yo te sifizan pou kouvri tout depans yo. E depans yo, yo pa t anpil alepòk. Ki sa ki te genyen kòm depans? Se te patikilyèman konstwi stad epi dezyèmman ranbouse frè ki te genyen pou wè avèk deplasman oubyen lojman bay jwè yo. Jis pou nou gen yon ide. Tout ekip ki te patisipe nan preliminè yo te resevwa 560 mil ewo e ekip ki ta pral chanpyon ta pral resevwa an plis 390 mil ewo. Kidonk, pa t gen anpil kòb. E, ankò, lapitit istwa di ke fifa te mande pou ke tout ekip ki t ap patisipe nan koup di monn nan te mache avèk balon yo. E se konsa ke nan final lan, Urugwe avèk Ajantin ki se te 2 ekip sa yo ki te rive nan final, yo chak ta pral vini avèk grenn balon pa yo. Kisa pou nou kenbe de premye epizòd sa? Monte yon pwojè pa fasil. Li pran tan. Li pran enèji. E gen plizyè obstak ki gen pou l prezante l sou wout nou pandan ke n ap akonpli pwojè a. Se sa ki fè ke li enpòtan lè ke w ap konsevwa pwojè a pou ou pran yon tan pou ou analize byen fonde pwojè a, pou w gade pou w wè ki avantaj, ki enkonvenyan, eske l fè sans, ki enterè ke nou genyen, ki benefis ke n ap genyen e eske l ap yon reyisit. Se jisteman leson sa ke nou kapab idantifye e ki pèmèt ke Jules te rive fè sa ke predesesè li yo pat rive fè. An 1926 li monte komite a ki te gen pou misyon pou etidye fezabilite an e eleman sa yo ta pral sèvi l pa lasuit pou l te kapab rive konvenk federasyon yo patisipe nan aktivite a. E se sak fè jisteman. Dezyèm leson an se, nou sipoze idantifye tout pati prenant pwojè nou an. Pati prenant la se moun ki pral benefisye de pwojè a oubyen moun ki gen enfliyans sou pwojè a. Paske si w ap fè yon pwojè, ou pa ta renmen ke se pandan ke w ap fè pwojè a ou rann ou kont ke yon moun ki te enpòtan, ki te kapab fè pwojè a mache, ke ou pa t teni kont de li. Oubyen yon moun ki te enpòtan, ki te kapab konstitye yon obstak a pwojè a, ou pa t tenu kont de li. E se jisteman, ankò yn fwa, sa Jules Rimet fè, li te pran tan pou li ale bò kote federasyon yo pou l te kapab negosye, paske se te yo ki te esans koup du mond lan, si pa gen federasyon ki dakò, pa kapab gen match, paske p ap gen ekip k ap vini. E erezman ke Jules te rive jwenn apwobasyon Angletè e se gras a apwobasyon sa li ta pral genyen fòs, li ta pral gen levye pou l ale vè lòt federasyon yo pou l ta pral vann yo pwojè a e erezman ke yo achte l e ke yo te rive vote nan dat ki te 28 me 1928 desizyon pou ke koup du mond sa fèt paske gade kijan jiskaprezan n ap pwofite n ap distrè nou n ap pran plezi nou nan koup du mond chak katran. Espere ke nou te apresye ti videyo sa a, e si se vre ke nou te renmen map envite nou like li, patajel avèk zanmi nou pou ke yo menm tou yo kapab aprann de jesyon pwojè ki gen pou wè nan koup du mond la. Epi, byen antandu, map ba nou randevou semèn pwochèn pou yon lòt epizòd sou istwa